Laprès peyi Kore di Nò konfime ke prezidan an li byen vivan. Kim Jong Un te fè gwo pale anpil nan tout medya entènasyonal yo semèn ki fèt pase a paske anpil gwo medya te anonse posibilite pou misye ta mouri paske eta sante misye te ekstrèmeman grav, men misye parèt nan kad yon inogirasyon yon izin angrè nan semèn sa a pou l pwouve tout moun ke li vivan. N ap fè w konnen tou nan moman misye t ap parèt la te gen yon foul imans ki te vrèman kontan ki t ap rele avèk anpil emosyon paske yo wè misye menm yo menm tou yo te anvi wè misye. Peyi Kore di Nò se youn nan peyi ki pi fèmen nan mond lan e se youn nan peyi li ekstrèmeman difisil pou konnen kisa prezidan ap fè e se sur ke prezidan Kore di Nò a se youn nan prezidan ki pi byen sekirize nan mond lan e eta sante prezidan sa a se youn nan bagay ki klase sekrè deta. bal esplike w. Bonjour bonswa entènèt kouman nou ye anpil rumè e te menm gen gwo posiblite yo tap yo te kòmanse ap gade kiyès ki ka ranplase prezidan kore di nò a nan ka ou misye ta mouri Men nouvèl sa a finalmen li konfime ke misye li anfòm. N ap raple w ke rumeur sa a li te kòmanse sitou an Angletè, youn nan gwo medya Wayom Ini ki te anonse lamò misye. Men ki kote pawòl lanmò sa a te soti, pa gen lòt mwayen se paske misye li menm pa t janm parèt e medya nò koreyen yo pa t janm anonse anyen de eta sante misye oubyen de posib lanmò misye. Paske le fè ke Kore di Nò se pa yon peyi kote moun ka vizite jan w vle, se yon peyi ki ekstrèmeman fèmen, sitou fas ak maladi sa la, yo boukle tout peyi a. Donk li difisil anpil pou yon moun ta reyisi konnen oubyen ta reyisi vòlò yon foto, yon ti videyo nan peyi sa. Dayè, si youn nan. Humm abitan kore du nò yo ta riske fon bagay konsa, nenpòt ti bagay nan peyi sa sifi pou voye w nan peyi san chapo. Se sak fè tou, anpil moun toujou prudan sou sa ki konsène imaj diktatè sa. E medya kore du nò yo pa gen anpil vrèman sa ki gen yo yo vrèman ofisyèl e pèsonn nan yo pa ta gen dwa pou yo pibliye imaj prezidan an san konsantman l. Se sak fè nou ka fè konfyans. ak medya sa a ki montre kote Kim Jong Un ap koupe bandwòl wouj pou l inogire izin angrè sa. N ap raple w mesye Kim se youn nan nèg ki genyen anpil kòb tou, misye ap mennen yon vi de liks an Kore di Nò e se sa k fè dirijan Kore di Sid yo te sispèk yon ale retou prè de vila ke misye genyen ki tou pre lanmè, yo te remake yacht prive misye yo tou t ap fè mouvman ale retou e se sa k fè yo menm yo te konfime pou yo di ke mesye Kim li byen vivan. Nou menm nou te pran tan pou nou te konfime w sa paske nou te di aske se jounal ofisyèl Kore di Nò ki konfime sa pou l retire tout dout ke mesye a li vivan apre plis ke 15 jou li te fè ann ta ka di l pa janm parèt devan kamera. Finalman misye konfime ke li la. N ap raple w ke rumè sa yo se anpil peyi ki te pibliye yo, yon pakèt peyi e yon pakèt gwo medya tankou TMZ, cnn, France 24, rfi yo tout te pibliye dout yo de posib ou posiblite pou misye ta mouri. Men kounya li konfime ke sitwayen an li bèl e byen vivan nan peyi li, lap pawaze, lap byen viv e pou l pwouve pouvwa li, li parèt tou limen avèk inogirasyon de cuisine an Grès la. Men, yon bagay ki trè trè enpòtan pou konprann se ke poukisa lemond fokis sou afè lanmò dirijan nò-koreyen an konsa? Rezon an senp, se paske Kore di Nò se youn nan peyi ki dispoze am nikleyè. Sa vle di, se youn nan peyi si yon lòt peyi ta antre an gè ansanm avèk li, gen gwo dega ki ka fèt e nou konnen pozisyon misye pa rapò avèk Lèzetazini, pa rapò avèk Japon, misye toujou frape lestomak li, li menm li toujou prè pou l anvayi, li toujou prè pou l pase a laksyon e li trè klè pou tout moun si yon peyi ta gen ide atake oubyen anvayi Kore di Nò, sitiyasyon an li ka mal fini. Nou pa di se enposib, Men yo dispoze zam ki pou pèmèt yo defann tèt yo e defann teritwa yo. Nòmalman, Kore di Nò e sitou Kim Jong Un se youn nan nèg ki pa renmen Lèzetazini ditou. Li pa renmen politik, sa l ta rele enperyalism oubyen sistèm kapitalism, m pa konnen, ki non ankò pou m ta ba li paske nèg sa yo yo menm yo pa renmen sistèm sa yo e se sa k fè w ap wè misye zanmi li se Lachin. Paske yo pratikman menm jan. La Chine li menm ki genyen yon gouvèneman ki prèske a vi, paske pa genyen vrèman eleksyon ki fèt a tan tankou jan li ye an Ayiti, Etazini oubyen an Frans. Donk peyi sa yo, yo byen zanmi, yo kòl nan kou, Konparativman avèk lòt peyi yo. Kore di Nò, istwa li avèk Lèzetazini se youn nan bagay ki ase long. Anpil moun pè pou yon bon jou, nan menas isi, menas lòtbò, pou 2 peyi sa yo pa deklannche yon twazyèm gè mondyal. E poukisa yo di twazyèm gè mondyal? Se paske Lèzetazini li menm gen yon pakèt peyi alye, tankou Lafrans, Wayom Ini, Japon. Peyi sa yo se peyi ki makònen avèk Lèzetazini, nin nan ninpòt gè Lèzetazini ta ye, se sur ke peyi sa yo, yo pral an ranfò. E Kore di Nò li menm ki genyen bon zanmi l ki se Lachin, Larisi, donk se sur ke peyi sa yo si yo rantre nan gè ak Kore di Nò, yo menm tou y ap mete men nan pat la. E se youn nan rezon tou ki fè, jiskaprezan, malgre tout presyon k ap bay, Lèzetazini poko janm ka eseye pran desizyon di l pral atake Kore di Nò tankou jan y ap fè manèv pou Venezyela. Se de peyi ki diferan, Kore di Nò gen ase de bagaj e nan pwen kote l plase l la, pwen an tèlman estratejik, pou Lachin, Lachin an oken ka pap aksepte yon lòt peyi vin anvayi oubyen vin rantre sou espas sa a ki pral reprezante yon menas pou li tou. Se sa k fè w ap toujou tande yo di si Lèzetazini atake Kore di Nò, li posib pou l debouche sou yon twazyèm gè mondyal ki ap osi sanglant. Men Kore di Nò li menm bò kote pa l toujou menase, l di li gen zam ki ka detui Washington nan yon ti tan ki tou piti. E kote yo ye nan peyi kote yo ye a yo ka lanse de misil oubyen de vrèman bonm ki pou detwi Washington tout antye. Se menas sa yo li toujou fè e nou pa ka pa pran menas yo o serye paske toujou g'on ansanm de tès l'ap fè. De misil entèkontinantal se de bagay ki ale ekstrèmeman lwen e tès yo ase souvan yo toujou reyisi. Donk se sa k fè w ap wè majorite peyi toujou pran prekosyon pou evite pa fè nenpòt menas ak gouvènman Kore di Nò a. Donk se sa k fè w ap konprann ti tonton sa a, sa l reprezante nan mond lan fè eta sante misye preyokipe yon pakèt peyi. Gen peyi petèt ki ta swete ke misye mouri. Poukisa? Paske yo santi ke si misye pa la ka gen chanjman. Malgre prezi papa misye te mouri se te menm stil lan men anyen pa chanje misye vini misye bokou pi mal toujou pase papa paske li menm li ogmante kapasite pou peyi a pwodwi kesyon sa n ta ka rele zam nikleyè lan ki se youn nan bagay ke Lèzetazini pa dakò ditou. Si ou ta renmen konn poukisa Lèzetazini pa dakò oubyen pa byen avèk Kore di Nò, se paske Kore di Nò ap devlope zam nikleyè. Lèzetazini pa dakò, se sa k fè yo nan kont avèk Iran, paske Iran genyen zam nikleyè. Zam nikleyè, sa pèmèt fè dega yo anpil, dega yo ase fò. Donk, n ap di w tou, Lèzetazini li menm chaje zam nikleyè. Petèt w ap poze tèt ou kesyon, poukisa yo pa dakò pou lòt peyi genyen zam nikleyè? Jiskaprezan, mwen menm. Mwen pa konn. Men anvan m kontinye videyo a, m gon kesyon pou ou. Kesyon m pou ou, kòman papa Kim Jong Un te rele e nan ki ane misye te mouri? Kòman papa Kim Jong Un te rele e nan ki ane misye te mouri? M ap tann repons ou nan kòmantè yo pou kesyon sa a. M ap raple w tou ke Kore di Nò se youn nan peyi ke yo toujou ap kreye anpil rimè. Rimè yo, yo posib e y ap toujou gen yo paske m ap rapele ankò se yon peyi ki ekstrèmeman fèmen. Le fè ke li fèmen, sa vin koz otomatikman genyen posiblite pou toujou gen rimè sitou lè gen yon aktivite inabityèl. Tankou jan prezidan pa t janm konn fè tout tan sa pou l pa parèt e le fè ke l fè 15 jou l pa parèt kounya sa vin ogmante Rumeur yo e sitou yo te di eta sante misye pat twò byen. Nap raple w li fè aparisyon men li pa fè okenn deklarasyon sou eta sante l, se kòmsi rumeur ki tap kouri yo se te ryen netè, bagay konsa pa enterese misye, li kontinye fè travay li kòm sa dwa. Videyo sa te posib gras ak K-Studio. Nap raple w Safenews Haiti se youn nan platfòm ki la pou enfòme w, mwen envite w pase vizite yo sou YouTube. Facebook, Instagram, Twitter pou w ka vrèman rete enfòme. Mwen renmen w anpil pandan m ap fè w sonje tou ke nou ap fè piblisite pou biznis ou depi w vle. Ou ka toujou ekri nou sou promo a komèsyal kesneldorleans.com promo a ekri p-w-o-m-o a komèsyal kesneldorleans.com Voye yon imel si w gen biznis ou ta renmen